Eske yon bòbòt dwe sèk pou l dous? Gen anpil medam ki toujou konnen ke pou yo gon bòbòt ki dous, fòk se sèk pou bòbòt la sèk. Swadizan, yap itilize, yo itilize anpil bagay pou yo mete nan bòbòt yo, sak pran lay, sak pran jiwòf, sa ki pran, sa k chita sou bokit pran vapè, etc. Eske pou yon fanm gen yon bòbòt ki dous, se sèk pou bòbòt lan sèk? Eske lè bòbòt yon fanm sèk, eske se dous li dous pou sa? Eske l gon bon bòbòt? Eske l gon bon nati? Ebyen jodi an mwen vini mwen fè video sa pou m ka eksplike nou pou m ka oryante nou pou m ka ba nou plis verite sou detay sa. Si w fenk tonbe sou chanèl la byenvini ou sou chanèl 4 la kourajez w ap swiv yon ribrik sante e mèsi anpil avèk ou menm ki toujou pran tan w ki abòne avèk chanèl la ki like ki kòmante e ki pataje video m yo mwen renmen nou anpil anpil pa prese rete chita swiv mwen vin ba nou kèk verite ke nou pat konnen m ap ba yon ti poz tou kout m ap vini tout swit apre. Yon bòbòt dwe mouye, tou natirèlman, paske lè bòbòt la mouye, li gade souplès bòbòt la epi li gade dousè bòbòt la. Sekresyon sa, li depann de estwojèn nan. Se sa k fè, lè yon moun nan menopoz, bòbòt li toujou gen yon bòbòt sèk. Lè moun nan ap bay timoun tete, lè moun nan sot nan, lè moun nan sot akouche, lè moun nan nan peryòd kote ke li ansent, Se sak koz sa ki fè moun sa yo lè rive nan yon peryòd bòbòt yo vin sèk, sa depann de oestrogèn nan. E sak fè natirèlman bòbòt ou dwe mouye paske li kenbe souplès bòbòt la. Se konsa yo fè nou avèl, li tou natirèl lakay chak fanm. Men gen fanm ki konn rive yo gen yo fè maladi sa ki se maladi sechrès vajinal. Sa vle di ke kote bòbòt yo sèk. Men le pli souvan se moun sa m sot site la yo ki konn genyen, ki konn fè maladi sa. Ou menm, si ou pa soufri de maladi sa, ou pa yon fanm ki menopoze, ou pa yon fanm kap bay timoun tete, ou pa yon fanm ki ansent ou byen ki sot akouche, ou pa sipoze gen yon bòbòt ki sèk. E sak fè ou pa sipoze chache, chache fè bòbòt ou sèk. Paske lè bòbòt ou sèk, se pa sa ki pral fèw dous. E si w bezwen konn ki sak pral, ki sak fè yon fanm dous, men tout bagay ki ka fè yon fanm dous. Se pa lè bòbòt ou sèk ki pral fèw yon fanm dous, men sak pral fèw son fanm dous. Pou son fanm ki dous, ou sipoze fè bagay trè souvan. Paske plis pawa bòbòt la ap. Ap mouvmante, se plis gon pro miskilasyon ki fèt nan vyann bòbòt la. Lè wap fè bagay, sikilasyon san li ogmante, se sak fè li vin imid epil fè bòbòt lan mouye. Li nòmal lè wap fè bagay ansanm avèk yon nèg, yon patnè, pou bòbòt ou mouye poul pa rete sèk, pase lèl sèk la, se pa dous li fè w dous, oubyen se pa bòbòt dous ou genyen, men okontrè se detwi lap detwi. Bòbòt ou sipoze byen librifye, fòl mouye. E lè wap fè bagay ansanm avèk nèg ou, depi w eksite, chalè monte, Fòw bay dlo, menm si gen fi ki bay plis dlo pase lòt. Men, depi se fanm ou ye wap fè bagay, ou sipoze bay dlo. Ou sipoze bay dlo pou gon va e vyen, rantre, sòti. E lè gen rantre sòti an, lap pèmèt bòbòt lan pa fèw mal. Lap pèmèt nèg la santil alèz lap rantre lap sòti, bwa a ka jwenn espas poul rantre, pa gon bagay ki pou sere bwa ki pou kenbel. Paske dèfwa, lè moun nan gon bòbòt ki sèk, kote ke medam yo itilize anpil bagay pou yo fè bòbòt yo sèk, e lè nèg la ap penetre yo, Sa konn gen tandans blese tèt yo, konn blese anndan bòbòt yo, konn blese bwa nèg la, e li konn ap boule yo tou. Konn vin pa gen yon sansasyon vrèman nan ba, pandan w ap bay tèt ou plezi a, ou pa jwenn yon sansasyon paske w ap chache plis bagay e ou vin detwi tèt ou. Li pa nòmal, li pa fezab pou yon fi ap itilize bagay e anpil choz y ap itilize pou yo foure nan bòbòt yo, swadizan pou yo fè bòbòt lan sèk. Se pa sa ki pral fè w dous. E pou yon fanm dous, se kesyon de bon perine, ou sipoze ap fè bagay souvan, se sak pral fèw yon fanm dous. E lèw gon bon perine, ou pa bezwen fè anyen ankò. Se perine sa ki rann ki gen tandans lè wap fè bagay ansanm avèk nèg ou kap kenbe bwa lè li anndan bòbòt la. Depi w konsa, ou pa bezwen fè anpil lòt demagoji pou chache koze pou fè bòbòt ou sèk. Bòbòt sèk pa nesesè. Bòbòt sèk se pa li priyorite yon fanm pou l son fanm ki dous. Alò medam mwen swete ke nou evite fè sa, ou menm ki toujou pran ton w kap itilize bagay pou fè bòbòt sèk. Se pa bòbòt sèk lan ki bon, se pa li ki natirèl, se pa li k pral fè w yon fanm dous. Alò ou menm ki te konn fè l, mwen swete w pa fè l ankò. E ou menm ki te konn fè l, ou pat konnen ki sa ki. ki dezavantaj ki gen ladanl, ki enkonvenan ki gen ladanl, mwen swete w pa fèl ankò. E lè w ap itilize tèt ou mal konsa, w ap fasil pou fè enfeksyon paske se detwi w ap detwi flò ki nan bòbòt ou a. E depi w gon depi w gon sechrès vajinal kote bòbòt ou sèk, w ap toujou gon demon demanjezon, bòbòt ou ap irite, lè nèg la ap fè bagay ansanm avè w l ap fè l mal, l ap fè w mal tou, p ap gon chalè vrèman. Se detwi w ap detwi tèt ou. Rete jan nou ye a, rete fason nou ye a sèlman, pran swen bòbòt nou, bat pou nou pa gen enfeksyon, fè tout nesesè pou rann nou gen yon bon sante, pou pati entim nou pwòp epi se pi bon bòbòt nap gen ki egziste. Alò li pa rekòmande pou nan fè bòbòt sèk se pa sa kap fèw dous. Mwen swete nou pran nòt e pa itilize menm izaj nou te konn ap fè lè wap fè bagay, sikilasyon san an li ogmante se sak fè li vin imid epil fè bòbòt lan mouye. Li nòmal lè wap fè bagay ansanm avèk yon nèg, yon patnè, pou bòbòt ou mouye poul pa rete sèk pase lèl sèk la se pa dous li fè w dous oubyen se pa bòbòt dous ou genyen men okontrè se detwi lap detwi. Pou kapab yon fanm ki dous ou sipoze gen yon bon perine perine a se espas ki separe bòbòt lan ansanm avèk ki avèk twou dèyè a ki rele anus lan e se perine sa kap pèmèt fi a byen pouse e se perine sa tou lè wap fè bagay ansanm avèk mariw epi kap ki konn ki e li menm ki konn sere bwa kenbe bwa lèl anndan bòbòt ou Sa vle di ke se pa sèk ou pral fè bòbòt ou sèk ki pral fè ke ou son fanm ki dous. Depi bòbòt la pa byen librifye, depi bòbòt lan pa byen mouye, se malad ou malad. E nenpòt fi ki remake ke li konsa, li sipoze al kay doktè. Ou menm, e sak fè ou pa sipoze chache pou fè bòbòt ou pa mouye. Ou pa sipoze ap fèl sèk. Lè w panse se yon bon bagay wap fè, wap bay mari w plezi e ou menm wap detwi tèt ou. E yon fanm ki rive nan nivo pou ap fè bòbòt li sèk, itilize de choz nan bòbòt li, Se detwi w ap detwi flò bòbòt la. Flò bòbòt la se li k ede bòbòt la pou l pa atrape enfeksyon. E lè w detwi flò sa, enfeksyon ka rantre fasil fasil. E lè w gen yon bòbòt ki sèk, lè w ap fè bagay ansanm avèk nèg ou, lè nèg la ap penetre w, bòbòt la, w ap gen yon demanjeson nan bòbòt la, bòbòt la ap brile w, e menm blese ou ka blese tèt ou, e ou ka blese bwa nèg la tou. Se pa yon feeling ki genyen, se pa yon dousè ki genyen vrèman. Lè yon fi di ke li gen yon bòbòt ki sèk kote nèg la ap rantre sòti tou sèk, Pa gen feeling ditou, menm nèg la ou ka fè mal. Se kòm si ou pran yon dlo cho ou vide nan yon vyann e l kuit vyann nan. E ou menm, lè gen yon ra, lè gen yon va e vyen k ap fèt anndan bòbòt ou, se pa yon dousè w ap chache. Sa l ye, w ap bat pou fè nèg ou plezi e se detwi w ap detwi tèt ou. Pou yon fanm dous, se sa m sot site la yo, se sa k pral fè w yon fanm dous. Ou sipoze gen, ou sipoze gen yon bon nati, pa gen enfeksyon, pa malad, pran swen bòbòt ou, eksetera. E lè w, lè w panse ke w ap fè bòbòt ou. Sèk la se detwi, wap detwi flò ki nan bòbòt ou a kap pèmèt pou enfeksyon pa rantre a. Se tèt ou ap detwi, se malad ou pral malad pi devan. Yon fi, bòbòt li dwe sipoze toujou mouye. Lè w pral fè bagay ansanm avèk nèg ou, lè w eksite, fò w bay anpil dlo, fò w mouye. Men gen fi ki mouye plis pase yon lòt, sa son lòt sijè. Men lè se fanm ou ye, bòbòt ou sipoze mouye e. Lè ou eksite wap fè bagay, fò bòbòt ou byen mouye, byen librifye pou ka gon va e vyen ki sòti. Depi pa gon bon va e vyen ki sòti, pa gon dousè vrèman. E se pa bòbòt sèk lan kap fè w gon bon nati, on bon bòbòt, eksetera, m pa vle ke nou mete sa nan tèt nou. E si w konsa, si w son, si w gen sechrès vajinal kote bòbòt ou sèk, se ou ki chache l, trè byento ou pral fè enfeksyon. E si w konsa, ou sipoze ale lopital. Alò, mwen swete ke nou savoure video a, nou konprann sa m di a e mete yo an pratik. Jan nou konnen l deja, mwen se Miss Pierre Jules, nou sou chanèl 4 la kourajez. E si w fin gade video a kounye a ou poko abòne ou mèt fè sa, ou p ap regrèt. E mèsi anpil avèk ou menm ki toujou pran tan w ki abòne, ki like, ki kòmante, ki pataje video m yo. Jan m renmen toujou di l, se pase m te pase, mwen pa t vin pou m rete, m ap retounen ankò pou yon lòt pi bèl ribrik. Alò babay, a la pwochèn!